Mwen espere ke nou anfòm. Maten an pote yon nouvo video pou nou. Ke m panse kap enteresan e kap ede nou pou nou kapab evite pou nou pa pèdi kòb ankò. Ok, nou sou chanèl pa nou ki se Davens Trader. Donk, chanèl sa kreye se pou l kapab montre nou trade. Nou ka vin nan yon seri de video pou nou pou nou kapab konn kòman pou nou fè kòb nan trading. Donk, ki pa yon bagay ki fasil men ki pa difisil tou. Sèlman ke fòk nou aprann li pou n gen yon strateji epi pou n gen pasyans pou n gen tan pou li pou nou kapab aprann li ok se sak fè map di nou si tout fwa ou pako abone avèk chanèl sa abone kounya paske ou pap regrèt koz nap vin nap moutre w trade kap chanje lavi w pou sispann pran kou nan ti bann a pye sa yo ok fè sa kounya like video a epi pataje l avèk yon zanmi nou nou konnen ki ta renmen konn trade ki te konn tande pale de trading ki pa konn sak trading nan epi pou li kapab abone avèk chanèl la pou l kapab swiv lè m lage yon videyo sou sa ok an atenn nan videyo jodi a videyo jodi a maten an la se konsènan platfòm e nouvo CQR la ki chanje non donk se te CQR CQR mwen kòm yon ki 5M 5M pwen top donk jan n ap gade maten la yè m jan m te di non mwen te kreye yon kont sou li avèk yon nimewo Ayiti E yo pat Lè m t fin kreye kont la yo te kite m konekte M te gentan ap gade plan yo M te gentan te gen yon plan 20 dola yon plan 60 dola E menm menm menm jan avèk se ki pa gen diferans Menm bagay la sèlman non an ki chanje avèk plan yo ki diminye tou Donk e platfòm sa li menm Yo pa dakò ayisyen kreye kont sou li paske m te fin kreye kont la mwen yo elimine m de kazou yo bloke l donk maten la m leve m di ok bon m kreye kont sa sou yon lòt nimewo m tap eseye avèk nimewo repiblik dominikèn donk lè m klike sou referral la sou link la men sa yo di m yo di m sorry m bloke m pa kapab m pa gen aksè avèk 5 mm. Donk m di a banm fè video sa pou nou pou nou kapab evite paske sa ka rive nou menm ki fèk pwal konekte sou li yo ka kite n pase epi nou ka kouri al envesti epi aprè pou nou vin paka konekte nap pèdi kòb la e sitou mwen anpil nou nou gen nou bezwen tire revanj donk map di nou revanj sa ke nou bezwen tire a li pap bon pou nou paske mafya sa yo son rezo liye yo pi entèlijan pase nou yo konn sa yap fè a se peyi yap mache piye de peyi an peyi. Donk yo sot Ayiti kounya. Yo kreye platfòm sa espesifikman pou yon peyi an Afrik ki rele Boukina Faso. Ok, sa fè lè nou fèk konekte sou li, lè nou al eskri Ariel kòd nap wè se 226, m wè ki se Ariel kòd peyi Boukina Faso. Sa vle di m pa vle nou tonbe nan bagay sa, sa ka rive nou kou, nou eskri yo kite n pase epi aprè. Nou ko envesti epi aprè nou vin paka konekte sou kont la. Malgre m wè gen ayisyen kap kreye fason, kap kreye taktik pou yo kapab enskri, swa ke pou yo enskri avèk yon vpn, pou yo pa konnen si se Ayiti, yap telechaje vpn, donk m pa konseye nou fè sa paske yo mande nou verifikasyon. Lè nou al verifye kont la menm jan avèk Checky Air e. Nou pral voye kat Dèmalòg la ale, yo ka vin wè se Ayisyen nou epi y ap bloke nou. Se konsa tou nan yon gwoup, gen yon Afriken ki te di ke li vle envite kèk zanmi Ayisyen nan platfòm nan pou yo envesti. Yo te menm bezwen bloke Afriken sa, selon enfòmasyon. Ok, donk fòk nou fè pridan. e poun pa al pèdi kòb nan vye platfòm sa nap gade a la paske son mafya son rezo se sa yap mache fè pa yon moun gen kontwòl yo se kòb moun yo vin pran ok guys se poutèt sa m fè video sa byen rapid pou nou pou nou evite fè sa pa al tire revanj ok nou pèdi nou se ki èr ok ya e kounya ti kòb nou gen yo kitel pou nou aprann pou nou aprann pou nou aprann trade ok oubyen si nou gen yon platfòm nou konnen ki plizoumwen Sure nou kapab envesti ladan. Fok nou fè prudan pou nou pa pèdi plis. Se pa kob ki gen. Kob pa fasil. Kob pa fasil pou fèt. Donk fok nou fè prudan. Ok wè yo dim sorry m bloke. A vle di nou menm tou sa ka rive yo kite n pase lè n fèk konekte sou telefòn nou an epi aprè se sa yap vin di nou tou. Menm lè ke nou ta jere avè vpn nan janm di nou an sa ka rive pi devan yo vin dekouvri nou avèk verifikasyon an epi y ap bloke nou ok an palan de sa gen yon lòt ti platfòm yon lòt ti vòlè yon lòt ti mafya epi n ap gade la ki rele asus Asus ok asus vip mwen pa konnen e se menm jan bon mwen gen alòt sa kale tankou masko tankou ig platfòm sa li menm sak fèm pale nou deli se paske depi nou enskri sou li yo ba nou vip 1 an gratis san ke nou pa envesti sa vle di depi se bay yap bay nou ka eseye pase nou pap peye. M pa m pa voye nou al envesti pa envesti paske li riske nou pa konn konbyen tan lap fè donk just antre nan vip 1 an just enskri epi yap tou ba nou vip 1 an map kite link la pou nou epi nap lè nou gen 3 dola nap fè tach yo 2 tach pa jou lè nou gen 3 dola nap nap ka fè retrè m pa konnen si nap ka fè retrè si yap kite l pase si lè n fè retrè donk pita map konnen paske m gentan fè m gentan gen 2 jou ladann jodi a ap fè 3 map fè twazyèm M pral fè tach yo epi kap fèm gen 3 dola si lèm fè retrè a sil pase map fèl map fè nou konnen sil pa pase tou map fè nou konnen paske m pa vle nou al envesti poun poun pa ta fè retrè poun paka fè retrè pou nou pèdi ok donk le fè ke depi nou enskri yap ba nou vip e janm di nou an se sak fèm prezantel nou men apresa mwen patap prezantel nou paske bagay sa yo riske yo pap rete vre ok apresa e. Bon se tou wi. Donk pa bliye abone avèk chanèl la, like videyo a, pataje l avèk yon zanmi nou ki ta renmen aprann trade paske m ap pote videyo ki vrèman enteresan pou nou byento. Se sa k fè fòk nou abone. Like videyo a pou youtube ka sijere l ba yon lòt zanmi epi pataje l tou nou menm avèk zanmi nou ke nou konnen ki ta renmen aprann trade. Ok guys Epitou pou zanmi yo ka evite pran nan nan 5 mm sa a ki vini an pou vin ranmase lajan moun. Sitou nou menm Ayisyen ki pap fè nou byen ditou paske depi nou enskri yo bloke nou. Sa ka vin nou enskri nou al envesti epi nou pèdi. Sa vle di platfòm nan kounya la se Burkina Faso li ye, se Afriken yo y al piye. E sitou Burkina Faso, peyi Burkina Faso, se yo menm yo pral yal piye la. Se la yo pral fè ravaj. Swadizan m tande platfòm sa gentan gen 2 mwa deja, donk CQR te fè 3, te fè 6 mwa Ayiti, bon petèt yo menm yo kapab fè 6 mwa Burkina Faso tou, pa m konnen. Epi aprè pou yo lage cha. Se sa ap mache fè. Aprè yo pral pran yon lòt peyi, men plis peyi mwen mwen devlope yo, peyi pov yo m te kapab di. se la y ap atake. Pase le fè ke yo konnen nou pa vreman gen konesans nan kripto monnen, donk nou sezi sou sa, se sa k fè yo vini pou yo fini avè nou la. Ok, donk se te tou pou video jodi a, abone a chanèl la, nou pa p regrèt paske n ap pote bagay k ap enteresan pou ou, ke ou ap renmen. Ok, n ap wè nan yon lòt video. Bye.